Gon ti dam ki rele Bon map kite lapolis bay non l Men li abite fontamara 43 Li fè konprann ke yo kidnape l Nan andan fontamara 43 Si yon kidnaping fèt anndan Fontamara 43, tout moun pral di w, a, si e sou lari a l fèt, ou ka di e nenpòt moun, men anndan Fontamara 43, tout moun pral di, monchè se baz e, e Ti Bwa k fè kidnaping nan. Lè bagay kidnaping sa tèlman ap pale, mesye nan Ti Bwa yo kòmanse mennen ankèt. Nan mennen mennen ankèt, y al dekouvri ke ti fi a lakay li. Ò ti fi a te gentan ap fè pale, mande pou ke e bay enfòmasyon, pou ke moun li gen lòt bò voye lajan pou li, paske li gen mennaj li ki se Kanadyen vre. Lè ti mesye ti bwa yo tande sa, yo kòmanse mennen ankèt nan zòn nan pou yo konnen, enben li al lakay ti fi a, yo jwenn ti fi a wi. Epi sa nèg yo fè yo aretel yo remèt lapolis li m pa konn ki swivi lapolis fè m pa konn ki swivi lapolis fè men nèg ti bwa yo yo pran tifi a yo remèt li lapolis depi ou gen zam nan men w kòm kidnaping nan sa zam e machin yo fèl e antèn. Tout moun ki klèman arme ou di ou pat nan kidnapping se pou ou kapab poze des actions pou konbat kidnapping nan. Jodi an malfini ap vole ou pa konn sak mal sak femèl. Barbecue kanpe li di. G9 pa nan kidnapping. G9 pa nan kidnapping. Nou gen zam, nou gen machin. Eleman k pou fè kidnapping nan, nou genyen l. Nou gen zam, nou gen machin. Enben, si n pa ladan l, konbat li. Se sèl prèv. Irefutable. Se sèl prèv ki klè tankou dlo kòk. Se sèl bagay nou ka fè pou n pwouve peyi a ke nou menm nou pa ladan l, okontrè n ap konbat li tou. Mwen menm m ka sèlman itilize mikwo m. Lòt moun ka mawon, lòt moun ka deside pa soti. Bon nou menm, sa k ka fè kidnaping nan nou genyen l. Nou gen zam, nou gen machin. Konbat li. Lè sa a sosyete an, peyi a, a gade, l a konstate veritableman. men moun ki nan kidnapping, men moun ki pa nan kidnapping. Il est écrit quelque part dans la Bible ki te livre yo donnen avèk ble yo. Ki te livre yo donnen avèk ble yo. Men lè jou mwason rive, y ap mete ble yo nan grenye, Epi livrè yo yap boule yo. Lè izo te di ke yo pran gran ravin avèk vilaj kòm 2 blòk se kidnaping yo fè sèlman misye te di gon bann lòt kote nap pran gò lame Epi tout moun di se vilaj a gran ravin. M te minimize lè misye te di sa a. Gen yon lekti, gen yon movèz lekti de fwa ou fè nan de kòmantè, monchè w ap peye konsekans lan grav. La chance que j'ai comme professionnel de micro, m gen kapasite pou m rekadre. E se sa m ap fè la justement. Sa vle dire que Izo te gen rezon lè l te di sa a. Boukan te la pawòl.
Genbe menm gen de kou wap pran sou delma a bagay la rete anndan delma lap bouyi wap veye vilaj wap veye gran ravin tandike gen lòt kote wap pran kou jodi a m pa konprann ke kidnapping ap fèt nan rue pave. Gen de kidnaping ki fèt sou Dèlma, nèg a di w e nan vil, e nèg yo gen yon jan yo fè l wi, depi yo pran w yo di w e nan vilaj mwen e nan Gran Ravin, manti, pou w ka mache prese. E kidnaping yo, yo pa fèt nan machin tente, yo fèt nan machin vit klè jodi a. Lè yo te kidnape doktè lan avèk mèt la. Moun yo eksplike, lè y ap pase Dèlma 33, yo y ap gad tout moun atè a, yo anndan machin nan, nèg yo met zam bò kote yo, epi y ap gad tout moun, y ap fè aktivite, moun k ap janbe lari, eksetera. Tout aktivite ap fèt. Lè yo fin kite bò TNH la, yo met baay nan tèt yo. Pa janm gen moun ki konn anpil fwa ki konn kote moun yo fè. Sof ke nèg a di w, e nan gran avin mwen, e nan vilaj mwen. Ebyen gen dwa la anba vant ou Dèlma. Li gen dwa la anba vant ou Kwadèboukè. Li gen dwa la anba vant ou Bèlè. Li gen dwa nan anba vant ou tou nan zòn ri Senmaten, Lasalin, nenpòt kote. Jodi an. Gen de eleman pou fè pou leve yon moun nan lari a. Ou gen nèg ou, zam e machin. G9 gen sa yo. G9 gen zam, li gen machin. Apa nèg ti bwa yo fè yon aksyon dekla ekstraòdinè, y al chache moun nan, moun nan, moun nan fè de ave, li di non se pwoblèm li te genyen, men sa k te pase ki fè ke l te, li te fè montaj la. Men li, yo li di nan Fantom a 43. Men se, sa, sa ne suffit pas. Si ou gen zam nan menw, ou gen machin nan menw, pwouve ke ou pa nan kidnaping. Konbat li. Lè sa l vin bay 2 bagay. Li montre klèman ke ou pa ladann. Dezyèm bagay li montre ke map kontribiye pou peyi m fonksyone byen. Paske mwen tou, m gon zouti nan menm, se vre se yon zouti ilegal li ye menm jan a nèg kap vòlè a, men mwen map montre sosyete a klèman ke m pa nan mouvman sa a. Et la chance que vous avez nou menm ki gen zam ki gen gas ki gen solda ki gen machine nou gen antèn tou et nou gen bon antèn kounya nou pral dim poukisa la police pa fè non men la police ka fè travay li et d'ailleurs si la police tap fè travay li li tap mache pran tout nèg ki gen zam nèt la police pa kapab. Sèl jan pou nèg pwouve l. Ban m di n yon ti bagay. Emisyon k ap fèt la a, se tout peyi a k koute l.
Radio Mega. Ou konn sa Izo ekri m di m? Li libere tout moun ki te nan men l. Boukante lapawòl. E m ap si ekri egzakteman sa misye ekri m. Mwen menm avèk lapli, nou gen yon semèn depi n poze. Yo gen yon semèn. depi n poze. Mwen menm a lapli bay vag, nou gon semèn depi n poze. E se vre, etidyan k te nan men nèg yo, yo lage yo. Yo pa pran goud. Mande yo, etidyan k te nan men pwofesè k te nan men yo, nèg yo lage yo pa pran goud. Ok? Yo libere tout moun ki te nan men yo depi semèn pase. Yo libere tout moun ki nan men yo depi semèn pase. Men, w ap wè gen de lòt moun depi yo pran moun, men pwoblèm nan, m gen yon pwoblèm. M pa ka jwenn volonte kay plizyè moun. Epi ou konn sa k di, malgre pwoblèm sa a se yon pwoblèm ki serye, nou pa jwenn Se nèg anpil medyak mesye nou tan tann nou n di ann fon bagay e map di w sa nèg a zam gen anpil enfòmasyon si w pat konn sa map di w li nan prizon se kote anpil enfòmasyon pase. Se kote gen anpil enfòmasyon. Mwen menm aswè a si gon bagay map di tout mesye ki arme anndan peyi a ki gen de zam ilegal nan men yo yo gon sèl bagay pou yo fè e aswè map dil trè fò nan emisyon Boukante la pawòl.
Boukante la pawòl. Si w pa nan kidnaping nan konbat kidnaping nan. Ann redi sa ansanm afèk avè m tout moun k ap koute emisyon sa ki kwè ke fò n soti nan sa n ye a. Si on nèg ki gen zam nan men n oubyen on gwoup kèlkonk ki gen zam nan men n, si w pa nan kidnaping nan, konbat kidnaping nan. E pou m santi moun yo adere a sa m ap di la, m ta renmen gad telefòn mwen kounya. Si w di ou pa nan kidnaping, n ap pran tèks sa konsa. Si ou di ou pa nan kidnaping, konbat kidnaping nan. Si w gen kouraj jodi a pou w kanpe pou w di mwen menm mwen pa nan kidnaping. Panse ke depi w gen zam ilegal nan men w, ou gen posiblite pou w gen yon machin nan men w, ou gen sòlda nan tèt popilasyon an, ou nan mouvman an tou. E lè kidnaping nan ap fèt la, tout moun kagoule, pèsonn pa konn kiyès. Si w pa nan kidnaping, konbat kidnaping nan. Si w pa ladann tout bon vre. Paske m klè, je nèf gen kapasite, gran ravin gen kapasite, vilaj gen kapasite, nèg yo gen yon kapasite pou yo jwenn enfòmasyon de tout zak k ap fèt anndan peyi a. Sonje m toujou di nou sa, kèlkeswa zak k ap fèt anndan peyi an, prizon konnen l. Si w panse y ap pran non w, y ap itilize non w mal pou di ke ou nan mouvman kidnaping, w ap leve moun. Jodi an la, m pèmèt tèt mwen pou m pran omo. M pran junior o mo aswè an m pran renal o mo aswè an ki klèman di yo menm yo pa yo pa nan mouvman kenbe moun. Radio mega.
Enben lè yon moun kenbe yn moun sou non nou, nou konn kiyès. Nou gen kapasite sa. Kote lapolis gen dwa pa genyen de kapasite pou l jwenn anpil enfòmasyon, men nèg k a zam yo yo gen anpil enfòmasyon. Kit se nèg ki di yo nan kidnaping, kit se nèg ki di yo pa nan kidnaping, yo tout nèg yo konnen kote achte. Hum! Kiyès ki vann? Mesye yo konnen, mesye yo gen anpil enfòmasyon hein! Nèg yo gen anpil enfòmasyon. Men, jan youn te di m yon lè, si m se mafya m pa kab denonse yon lòt mafya parèy mwen. Ann koute kòmandan an chèf lapolis la. Opòtinite pou n reponn a kesyon, dènye kesyon sou ka, dènye ka de liberasyon dotaj ke lapolis la fè yè swa. M ap pwofite salye manb laprès yo ki la avèk nou nan premyè konferans de près sou gouvèneman Joseph. Moise. E m ap di tou dabò genyen, nou rekonèt genyen yon rekrinesans nan kad anlèvman. Lapolis lan toujou rete mobilize. pou l pran tout dispozisyon le pli rapidman posib pou l kontrekare oubyen elimine, redui, kantite ka d'anlèvman sa yo pou ke nou konnen anlèvman, kidnaping apovri e kreye anpil pwoblèm nan fanmi yo. Pou fè fas a pwoblèm sa a, lapolis la aji sou 3 nivo, prevansyon, e ranfòseman nan kapasite operasyonèl de polis la, e represyon. Nan kad prevansyon, nou ogmante prezans lapolis la atravè yon patwouy mobil e pwen fiks nan zòn oubyen nan anviwònman zòn kote kidnaping yo fèt yo. Ranfòseman kapasite operasyonèl, nou ap fè, nou fè demann e gouvènman reponn pou nou,

Genyen de operasyon petèt ke lapolis la pa mete nou okouran de yo, men gen de enfòmasyon ki kolekte, ki trete pa antite la Direksyon de Ransèyman de Lapolis Nasyonal e gen de operasyon sible ki monte pou libere otaj, fè filatri sou bandi, konpile enfòmasyon. fè entèvyou dibrifing ak moun ki malerezman ki te anlve dcpj rankontre avèk yo pou kapab kolekte enfòmasyon pou monte operasyon an dan le fiti. Pou m rive nan sou kesyon dirèk ki te poze a pa rapò a loperasyon ki abouti a liberasyon doktè a e pitit li ki te nan men de bandi, Lè operasyon fin fèt, erezman premyè entèvansyon, premyè aksyon paran yo se enfòme lapolis. Lapolis kòmanse travay avèk paran yo apati de travay nou te fè, nou idantifye kote bandi yo fè zak lan. E nou monte operasyon avèk plizyè inite de lapolis, Kanaran 7, Kanaran 50, se la te fèt, lè inite de la dcpj, BOI e lòt inite nan lapolis lan, nou monte operasyon an, erezman nou libere moun yo, sen e sof. Nou sezi on fizi otomatik gen yonn nan bandi yo an echanj avèk lapolis li tonbe, gon lòt ki an kaval men lapolis ap rechèche l aktivan. Nou gen 3 lòt kesyon nou pral pran.

Si se vre lapolis pa janm parèt efikas nan sans sa, ki sa k esplike sa? Epi, ki sa lapolis konnen de lanmò entèdi Geffrard? E o final, Mesye Direktè Jeneral, operasyon Khmeneï yè la, èske lapolis te mennen l pou kont li? Mèsi.
Mèsi Metropole pou pou kesyon sa. Ki sa ki nouvo? Alò, nan kòmansman, pa bliye ke nou te di. Malerezman nou pap ka di tout dispozisyon kap pran nan laprès pou nou rive adrese de fason efikas pwoblèm ensekirite a. Men sam kapab di w se ke gen yon peur bleu lakay bandi yo paske yo konnen ke nap rive sou yo. Nap rive sou yo an 2 dimansyon. Nap rive sou bandi kap fè operasyon yo men nap rive sou. Imines griz yo sou moun ki panse kidnaping yo paske bandi yo yo gen de ramifikasyon yo gen bon jan entèlijans sou e on ansanm de bagay kap fèt nan peyi a patikilyèman sou kidnaping se pa san rezon Marion prezidan an di genyen on motivasyon trè fòt e m ta kapab di de politik de kidnaping lan e m panse sa son sekrè de polichinèl tout moun kap swiv aktyalityen nan peyi a.
Bon ok mèsi anpil mesye bon ee.